Kisa map defann.
Oh reji gen dabò kèk bouda moune menn. Bon reji pa gen kòb poul manje la gen kòb poul banmwen menn. Ebyen poukisa ou pa manke pa frekan menn. Poukisa ou pa bali.
Lèm wè misye lèm gen nan pòch menm bali menn. Menl pa ensifizan. Sak pou di ou pa bali tou mwen menm.
Li pa ensifizan baz ou gen opòtinite pou ede nèg la ou sipoze edel. Yo bagay sa yo pa gade ou fwèt jòn ou wè sak gade ou tande menn. Mesye
mesye banm ti non sa. Prefere n kalme nou. W konprann sa m di nou an? Yo misye gen pou eksite m la wi. Yeah, m ka konprann men pa kont e patnè m ou ye, patnè m ou ye. Si gon bagay pou n jere, prefere n jere sa n ap jere sa n jere a nou fini. W konprann sa m di w lan? Wi misye k ap pale anpil la toujou wi baz. Yo, ou pa aji tankou imen non Mid. Sa w vle di m pa la?

Ou ka pa la nèg la vrèman m ka konprann ou eksite men pa kont eseye kontwole langaj lan ou konprann sam di w lan paske Wè sa w di an baz Wè sa w di an
Wè sa w di an M ka fè w peye pou sa w di an wi baz. Mesye prefere n kalme nou ou konprann sam di nou an paske Ase e pa vin fè lèd la ou konprann sam di nou an e gason a gason n ye vin fè makak vin fè si nap goumen la mwen map ranje kò m kite n goumen.

Tenten mesye. Tale depoze sa papa. Misye gen tale e fre. Yo baz.
Tenten boule m baz. A m konn ki es ou e m konn sa w ka fe men. Baz e piti m piti baz. Kok pran wòl m ye. Ban mwen bouch ou. Ouvè bouch ou. Ouvè bouch ou. Misye manke rache don e men.

M pa konprann ou. Sarah, Sarah avan m ap pale m pa konprann ou. Imajine w nou sot lakay nou pou nou vin fè espò e n ap kouri la ansanm e gade m gade w w ap gringole monte sa k pase? Ou pa t wè m te kanpe dèyè a? Sara! Sara! Avè w m ap pale, kanpe w. Sa k pase w? M pa konprann ou menm, kanpe la! Sa k pase m menm la? Oh! Sa k pase w la? Ki sa k pase m? Mwen kareman, gade kòman w ale m la! Gade m te ka fout ou yon souflèt nan figu w la wi! Sara!
M wè w pran le plezi pou w ap lonje men nan vizaj mwen. Kit ou te gen rezon, kit ou pa t gen rezon. Ou wè sèt fwa si l pa t ap bon pou m avè w non, ou konn sa. Ki sa m konn ou? Fò m di w yon bagay. Ou konn m pou yon ti bebe? Poukisa w rale menm konsa? M ap di w sa klè, pa pwoche sa ankò tande. Pa pran l! Di m sa w genyen Ciara. M konnen w byen, ou ka gen tout lòt bagay, men sa w fè a la a l pa pwouve sa w genyen an, di m ni. Oh!
Sa vle di, ou ta renmen konn sa m genyen? Ban m di w yon bagay, nou gen sizan ansanm. Si tout fwa m gen yon bagay, m panse fò w ta gentan konnen wi. M pa oblije di w non pou w konnen.
Ou pa bezwen di m? Wè, se sa m panse.
Cheri, tande m byen sa m ap pral di w la la. Ou sot di nou gen sizan ansanm. M panse sa sèlman ka senbolize tout sa ke w gen pou di m yo. Dayè, ou ka konn kiyès ki nan monn lan, ou ka konn tout bagay de mwen.
Wè. An nou menm gason, m renmen nou jan n ye a. M renmen nou anpil. Tout jounen ou pran plezi an, moute sou mwen, pa vre? Ou gen ti memwa. Men mwen w kont! Ou bliye kote m soti ansanm avè w? Ou bliye? Ou bliye tout sakrifis m fè pou ou? Tout mizè m pase ansanm avè w pou rive la? Pa bliye, si w gen kay, si w posede kay jodi a la, se akoz de mwen menm. Si w gen machin, se mwen menm. Epi le pire, ou prive m de travay mwen! M privo de travay wi. Ou bezwen al travay?
E konsa wi. Se travay la k pwoblèm nan? An n ale. Travay ou pa al travay la k pwoblèm nan? Ou pa ka prive m de libète m. M gen dwa. M gen dwa sa. Ok? Travay ou pa al travay la k pwoblèm nan? E alò? Se sa k pwoblèm nan?
Se pa sa k pwoblèm nan cheri.
Enbyen ban m pwoblèm nan.
E pwoblèm nan m bezwen jiska prezan mwen menm Ciara? Sa se pwoblèm. Youn nan pwoblèm ou cheri. Ou ban m anpil pwoblèm. Ki pwoblèm m ba ou konsa?
Se sa m bezwen nan mwen la. Imajine w nou sot lakay nou. Trè relax e nou vin la sak pase menm. Ou pa gen tan pou mwen.
Ou konprann? Ou pa gen tan pou mwen. Tout jounen m kouche andan kay pou kont mwen. Tout jounen m kache nan yon kwen. Pandansetan ou menm, tout jounen w nan lari, w al travay, m pa konnen w al travay, m pa konnen si w pa al travay, m pa konnen. Ou pa konnen m al travay?
Men mwen menm, etan k yon bebe lala, ou kache m nan kay. Ki pwoblèm ou gen nan kay la?
Ki pwoblèm ou gen nan kay la? Ki pwoblèm ou gen nan kay la? Di m, ki pwoblèm ou genyen?
Se kay la k pwoblèm nan?
Mwen menm tou, jan w di kwa ou pa konn ti mal travay la, mwen menm lè m kite w nan kay la, sa k pou di m se nan kay la ou rete tout bon? Ban m vrè pwoblèm nan Sara, ban m vrè pwoblèm nan, ann ale. Si m byen konprann menm gen yon fimèl la dedan an? Wi, poukisa? Gade la, w wè si w pa fè espre, m ap pase sou fye l.

Ou bezwen konn vrè pwoblèm nan? Ya.
A bon, ban m di w yon bagay. Lè w parèt nan yon fanmi, ki sa w wè? Ou sèlman wè manman ak papa? Di m non. Ou pral di m ou ansanm avè w, nou konstwi yon fanmi. Kot fanmi sa a? M pa ko konprann toujou, eksplike m pi byen. Yon fanmi pa vle di manman ak papa sèlman. Ou pa konprann. Maksimo, ou pa t konn si se yon jan de moun tankou w m te an afè. Ki vle di, mwen gen sizan avè w. M pa t janm konn kiyès ou ye vrèman.
Jodi a ou konn kiyès m ye? E tout jounen wi kite moun bo kay pou kòb. Ann ale, di m sa w ap di m nan pou m fini. M pa konprann jiskaprezan. M di w konsa, èske w konn parèt nan yon fanmiy ou wè manman papa sèlman? Manman papa? Cheri m pa ko papa. Ou menm tou ou pa ko manman si w gen yon pitit deyò w di m. Ou wè madanm ak mari sèlman? Èske w wè madanm avèk mari sèlman? Sa w bezwen menm?
Sa m bezwen?
M bra, enben m pral pran yon, m pral. A ou pa konprann sa m bezwen? Tande, tande, ok, si w bezwen moun nan kay la, pa gen pwoblèm, men sa m ap fè. M pral oblije al pran yon kouzen m an pwovens pou m vin met nan kay la ansanm avè w. Al pran yon kouzen w an pwovens? Retire sa nan tèt ou. Pa bliye depi avan menm ke m te marye ansanm avè w, m te toujou konn di w konsa, lè m nan kay ansanm avè w, m pa bezwen ni fanmi m, ni fanmi w bò kote m. Se sa m te toujou konn di w. Ok, si w pa bezwen. Aprè sa, pè a di konsa m te bay yon move jan? Ok, si w pa bezwen fanmi m, Nap pran yon timoun deyò ki pa fanmi nou. Mpa bezwen, mpa bezwen timoun ret avèm mwen menm. Ebyen Saw bezwen ap fè. Mbezwen pran pitit pam! Didi mbezwen w gwòs mwen!
Sarah, esak pwoblèm nan? Ebyen pa gen pwoblèm cheri ok si se sak pwoblèm nan pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm kisa? Nap jere sa!
Se sa w bezwen? Si w vle wi.
Si m vle? Se si w vle. Ebyen pa gen pwoblèm cheri.
Ou konprann? Lè n rive na jere sa ok. Ann ale. Si w vle mpa fòse w.
Nap jere sa.
Sarah, m pa konprann.
Sou pale an ale mesye ok. Sarah, m pa bezwen tout eksplikasyon sa yo. Si w vle jwe sa. Epi tou yon bagay, m bo selman semèn sa. Selman semèn sa. Semèn sa w ban mwen. Lot mwa, m al lopital. Doktè a pa di ke m ansent. Si se. Pou m soti nan lari an. Pou m chache yon lòt nèg. Pou gwòs mwen, pou okipe m ap fè l. Paske mwen s on voryen mon chè. Kwa. Misye pral kraze peyi a. Woyy!
Frè m fache menn. Mwen w ap trete voryen an kounye a? Ou voryen wi? Si zanm gen ansanm avè w. Ban m di w. Kot fri relasyon nou an. Kotel kot fri relasyon an. Hein. Moutrem fri relasyon nou an. E komsi e komsi e. An ale an ale an ale an ale an ale. Ok vini vini m bal gos ou cheri an ale. Bal gos mwen cheri. Souple pa fè sa non. Souple. Apre sa pou al pran fanm. Vini vini. Apre sa e pou te kal pran fanm deyo. Bay vag an ale an ale.
Map vin gros li. Apre sa mwen m pap gen valè nan zyew. Tout jounen ou pral lakay li. Tout jounen, ou pral gen, ou pral kot madanm ou a pitit ou, e mwen menm lè konsa, m pap gen valè nan zye w. Se sa w anvi fè. Ki enpòtans, tande, ki enpòtans pale anpil la gen la ankò? M di w vini mal gwòs ou, se sa w bezwen. Ann ale.
Pwason nou vo ryen.

Bon sak pase sa w gen nan men an. Fok mte bay misye tou dènye man an menn yo depi sware la baz mwen an fèm mal wi menn. Tonnè boulem.
Li te sipoze monte wotè syèl la. Figi misye tankou Karyènn wi menn. Saw dim la kounya. An jwèt konsa papa. Mpa apresye sa w fè nèg la menm non baz. Oh nèg la fre bouch li nan sa k pa gade nèg la tretem de chyen mwen pou m pa fè l vale mo a. Nan kisal foure bouch li ki pa kòmsi regadel la. Ah poze mouche bay vag menn. M pa konprann vrèman nèg la te diw yon mo ki deplase men m pa wè rezon an baz.
Wi alo.

Oh Tatie Kòman ou ye cheri Oh M anfòm m anfòm m anfòm An ok pou bagay lan An transfè an Oh mèsi cheri mèsi davans An semèn k ap vini wi Oh l ap enpòtan Ok cheri mèsi mèsi. An Reji oh Fanmi oh banm di w banm di w matant ou wè si w gon ti dlo bò kote w lan tou ban w ti yon vè dlo pou sa m pral di w lan la wi ah yo te tire misye wi. Ah wi Ah ou pat janm konn bagay sa Depi lè w ale a Misye se nan gang li lage kò l E di m ap di w Ou sonje pi gwo boutik ki te gen anba a pou pou pou mesye Philippe m kwè konsa ya Misye kase misye kase boutik lan. Wi Depi lè sa a ou konnen Ayiti vi vòlè va dire Yo tiye misye Yo tire l Sa k pi mal la antanke kouzen m tout sa m fè tout ti kòb mwen te gen nèt m depanse tout Tout nèt Wi Pou yo te ka ban nou kwa pou nou antere menm jwenn nou pa jwenn li A sa fè m mal Wi. Ah ou konnen se konsa. Ah ok. Ah ou pap voye bagay la. Non ou ka ou ka toujou fè transfè pam isi a. Ou ka toujou fèl. Wi men. Misye te gentan gen pitit a madanm wi. Ou Anel ou mèt voyel voyel konnen kijan bagay yo ye. Map pran l. Bon sou pam nan map retire yon bagay mete sou pal la wi la ba ma bay madanm ni an li la okipe timoun nan m konn kijan bagay yo ye vye kouzen m wi negrèt oh konye tatie e konsa pa gen pwoblèm cheri ya map aranje tout bagay dako cheri male m kontan avèl lan. Kas ki tonbe la cheri, m pral bwè byè wi. Sak pase menm? Epa wap banm dan menn. Yo ou pa moun non menn.
M pa fin twò konprann non baz. Talè m pa konn si nan rèv m ye la oubyen nan reyalite. Sa kap pase konsa? E lòm dodo di reji mouri menn. What the fuck menn sak pase oh. Shit yow m panse w te moun wi menn jan papillon te di dènyèman menn yow franchman w pa moun non mèt la. Bon kòman sa menn yow map pale afèm menn yow map jere afèm menn wap foure bouch ou ladann. Gade tan isi sa reji ye pou ou menn. Kijan sa ou pa gen kesyon sa pou poze m non baz. Ah.
Yo, ou konn sa map diw men. Ou a pati de jodi a, depi ou pa pran responsablite w baz, pou fè tout sa k depan de ou pou bay piti a sa l bezwen baz, wap annafè avèm tande men. Oh, sa w ye la?
M pa bezwen konnen, yo, paske fason wap aji an men, yo, li pa fèm plezi menm. Oh! M pa konprann, enben jan w pale an wap fè yon bagay a sa? Kisa pou m fè a sa men? Si sa vini pou m fè yon bagay, map fè l wi mèt la. Ah manti monchè, bon w konn kiyès ki devan w la? Kiyès ki devan m nan?
Pa pito wi. Ban m di w, ban m di w frè.
Oh! Ou apati de jodi a menm frè. Kòmanse pran responsablite w pou w bay piti a sa l bezwen. Yo! Kenbe sa yo pou ou tande baz. Pa janm fè m bagay konsa ankò. Pa foure bouch ou nan sa k gade w menm.
E paske l gade m wi k fè m foure bouch mwen ladan l frè. Ah! Ou fè m di tenten menm.
Tèlman w ap eksite m la. Yo! Foure bouch ou nan bagay ki gade w baz. Foure bouch ou ladann bagay reji avèm se fanmim sa ou pa entèresew menn tande sam diw lan papa. Yow ou radote la trop wi mèt la ou konn sak pase frè ou wè jodi a menm frè ou gen sa kòm leson pou bay piti a tout sal bezwen ou konn sa map diw lan imajine w menn matant ou m pa konnen matant misye sa li al rele w menn li anvi fon jès a nèg la ou dil mouri frè li gen pitit li sesi li sela pandan nèg la ap pase mizè nan yon vye kamyonèt bò lari a. Talè Wè m pap pran sa nan mon frè. Talè Kepi m wè pa ki pa dèyè tèt. What the fuck Kepi w pa devan dèyè menm jan avè Oh! Sou sa baz. Wè sa w ap fè a la baz. Yeah map tande w wi. Pa janm eseye fè sa ankò. Epi lage m menm.
Sak pase? Kòm si m wè w banm kou menm.
Sa w fè la? M kase l menm.
Yo banm tou. Wè men sa baz.
Oh! Wè men sa baz.

Map met baay nan mwen. Eeh sa misye gen ap vin fè makak yo. Kanpe la papa. Ou wè transfè sa gen poul fèt la baz. M gen kontwòl li tande frè. M gen kontwòl li. Ou wè depi depi transfè a fèt patnè. Nan kem menn.
Map pale avèw mèd. Ou wè depi depi transfè a fèt baz. M pase dèyè nan baz piti a la. Li pa dim li resevwa kòb la an. Yo wè jan yo voyel nan frè. M nan boudaw tande.

Mwen mwen gen sèl mwen chèche mèt anba lanmou. Mwen mwen. Si se pa bagay fòk en al pann tèt ou la, m ta fon fason kan menm brase bagay m pou te bay pou manje. Men a koz de sa w fè a, vin mete mwen dout de ou, m pa ka fon vire won, m pa ka fon ken anyen, m a chèche m bay ou manje. Kan menm kan menm m ta pran lari a, m ta brase yon de machin, brase yon machann. M pot yon bagay pou manje. Men kounya la, akoz sa w fè a, vin fè m vin nan dout de ou, pa fè w konfyans. Vire pou 1, pran tèt pou 2. La m oblije ret ansanm avè w frero, ou konn bagay yo deja.
Te mèt ale. Non.
Ase.
M remonte moral mwen. Fè sa men, vwa mwen vre pa li te ka pote yon solisyon men.

Al touye tèt ou. Mwen konnen depi pa avan si w te panse konsa, jounen jodi an ou pa t ap soufri konsa. Se vre, medya nan mouda nou, grangou nan mouda nou, imilyasyon. Pa gen anyen nan lari a. Yon lè konsa m ka pran lari a m jwenn yon pay la m bat li m fè dono pote. Men kounye a akoz de imilyasyon fanmi, desepsyon papito, kyès te papito a? Fò w rann ou koze yon kesye de travay. Bon si m pa kouri, si m pa gentan vole.

Yon fason ki pou m amelyore sa, se m pa vle w panse a bagay sa yo plis ke jan w te panse avè yo. Imajine w wè Papito, Papito ap byen pase, l ap byen viv. Li tout kote. Nan bouda fanm li, l ap siveye, bouda lòt ti fanm li, l ap siveye li. Li bliye w sou nan lari kòm kouzen, kòm fanmi. Papito ap byen viv. Ou pa chita tou pou Papito? Pou Papito?

Men map vire frèm, men mpap vire a tout kèm non men, map vire a tout on dout nan kèm paske mpa ta vle lèm vire pou al jwenn menm kote ankò. E paske mpa jwenn posiblite ki fèm pa jwenn on kòd, sim jwenn on kòd map eseye marew pou pa chanje ide koum vire. Paske freo nan lavi. Ou mèt la li ou mèt fèm konfyans. Nan lavi gen tout bagay sa. Mwen menm jounen jodi an sa k ta pwouve w m ta nan yon sitiyasyon tankou sa la? Hein m se yon pitit madan sa a se vre papa m gen ase mwayen pou l ta okipe m men pwoblèm lavi pwoblèm dekourajman lavi desepsyon fanmi jan yo ap pale m oblije met kò m nan lari a m viv m brase bagay yo m wè bagay yo a di m m se pou w wè pa pito. Fucking bagay pa pito a bon mwen map soti map vin kounya fo pwomèt mwen ke ou pa pral fè menm bagay la ankò paske konnen nou 2 a ka viv kòm frè ak frè hein nou k bat dlo fè bè ou konprann soufri a mil euro map vini men son 2 machin map pran map pote yon bagay pou ou kounya map vin kounya wap kouri map kouri.

Kòm ou pa mande m pawòl pitit ban m di w. Lòt jou, pandan m ap desann pi ba la, m fè yon kwazman yon demwazèl. Demwazèl la, sa l bliye l pa di m. Li menm, li ran, li tèlman rantre nan santiman m, li di m konsa, O, nenpòt lè ke.

Ou menm ou kwè papito. Pa dim demwazèl sa gen dwa e fwa yol bezwen kraze wi ansanm avèk papito. Pase pa rete kwè papito wap fon bagay konsa. Kitem diw ma chérie, wè jèn garçon de nos jours se pò moun yo gen, aprè sa anyen serye. Pou sakrifis m fè pou papito, donk ou la wap swiv tout bagay. Wi.
Pa dim, pa kouri al pansel konsa non. Mpa ta swete pou al nan kont ansanm avèk papito. Wap tann papito vini wap metel chita pou. Pou fèl baw esplikasyon kijan fè demwazèl la rive sou kout menm jan bagay konsa. Ma chérie, banm diw yon bagay, yon sèl idem gen nan tèt mwen la, swa ton papito vin la, oubyen male kotel rete a poum ka koresponn ansanm avèk li, sa sèlman mgen nan tèt mwen, aprè sa, byen ke konsèy ou yo yo itil vrèman vre wi men pou moman kounye a se sam gen nan tèt mwen la kounye a la. Ma chérie, ekout, pa kouri aji konsa. Ou gen dwa vin aji pa emosyon, fin fè yon bagay de mesi te vle epi w al ekri l. Jèn fi de no jou, yo jis bezwen kraze fwaye yo pou yo rantre. Pou yo rantre, menm pa rete kwè pa vle w ap fè yon bagay konsa. W ap tann li vini, w ap pale avè l, w ap tande sa l di w, men pa kouri al kite mennaj ou konsa. M pa fè, m pa di ke m ap kite l non, men lè Papito vin la, de demwazèl la al poze m yon bann kesyon. Yon moun ke ou wè pou la premyè fwa.

Tann mennaj ou vini pale avè l. M pa vle w al aji pa emosyon depi si Dye vle pou regrèt. Gen anpil jèn fi nan lari an e sa y ap tann, kraze fwaye moun epi pou yo rantre yo menm. M konprann sa w di a, men sa, li fè m mal. M konprann, m konprann ou renmen mennaj ou sa. Li fè w mal men w ap tann esplikasyon nan bouch li avan. Ok bebe? M pa vle w al aji mal.

Alo Samy Hey pitit mwen moun nan Hey Mande papito an Hey pitit fi sa met yon grèf nan tèt li fanta di se bò katedal l achte l Hey pitit E wòb ou ta wè l sèch M pi bèl tifi pase l M pi byen anfòm pase l M pi byen kanpe pase l Hehehehe Kòm se pou lajan Papito ansanm avè l pitit Men m pa kwè Papito renmen l non m pa kwè Sa w ap di la kòman Papito pap renmen m nan Bon m byen kanpe m bèl tifi Ou panse Papito pap renmen m? Hey pitit a met nan lavi manzè. M te gentan di w monchè m pral kote l, m pral met nan lavi l. M pa ka konprann manzè menm menm jan l fèt, stil li. A m pral vire avèk yon kòlè, lè konsa m pa konn kòman Lala reyaji a Papito. Lè konsa zen pitit, zen pete. Li t ap tou ban mwen, nèg la t ap tou pou mwen sista. Heheheh sa wap di konsa sista kòw papito pa pou mwen papito ka wèm li pa renmenm bon sil ranmase sa sil wèm pitit lap pi fou pitit heheheh pitit genlè se kote ou m ta vini mal fin esplikew zen sa se lakay ou pou m ta vini sèm genlè m pral byen mal chanjem pou m ka vin kotew a m met nan lavi manzè Manzè gon vye fòm krapo menm pou ta wè w menm a m te gentan di w besti m te gentan di w che fò m jere l a m ap kraze sa m ap rantre nan relasyon an m kraze l plat ebyen ok cheri m ap vini dakò cheri.

Ey topo
Nou menm gason kòman nou fè ye konsa
Valery Ou pa wont Mwen menm Valery wap bay matlòt Kòman sa cheri m pa konprann Tou dènyeman pandan m sou wout lan m rankontre yon vye fanm kap vin fè menas pou tèt ou menm. Kòman sa chè m? M pa konprann anyen nan sa w ap esplike m yo la. Nou menm gason de no jou, m pa ka konprann nou menm. M pa konn kiyès, m pa ka konn kiyès ou ye an fèt. Titi, Kòman sa? Men, Valérie, tou den kou w rete konsa w just parèt sou mwen, kòmsi, ou just debake sou mwen avèk yon pawòl san ke kòm,

Wè jan ke ou rantre a, ou mèt sòti konsa pou mwen. Kite mwen glan san m avèk Papito. Ou tande sa m di w lan? Kounye a m vin pou ou kounye a. Valérie, Valérie ankò. M pa wè oken rezon ki koz ke w ap fè sa w ap fè jodi an la. Sensèman, ou pa t ap janm wè okenn rezon non. Ou pa t ap wè l. Kòman sa cheri? Ou mèt ap chèche l ou p ap wè l. Imajine w wap pale m yon bagay m pa menm konn de kisa wap pale m nan m pa konn anyen ladann Valérie. Pale, pouki sa e mou fè sa e? Kisa m fè w cheri? Lè wap gade m, ou wè m merite tout sa? Gade m byen pou wè non. Kisa m fè w cheri? Hein pale avè m klè, kisa w genyen? Ou pa wont non?
Pou kote nou soti, pou kote m soti ansanm avè w, pou sa m fè pou ou, ou pa wont? E sa w vin remèt mwen? Valery, poukisa w oblije ap repwoche m nan nivo konsa? An prezans de zanmi m ankò w chwazi fè m sa? Ou engra!
Kòman sa cheri? Ou engra! Ou merite l! Ou pa wont non? Nan lagè w e kè m pran w.
Valery! Valery ankò. Valery, M pa wè pou ki rezon w chwazi fè kòmsi e pil pa lan pil sa yo ansanm avè m, pandansetan ke mwen menm, m pral prezante w yon zanmi m, se sa ke w chwazi fè m an prezans li. Kisa m fè w ojis menm? Kisa m fè w? Ou tande, ou wè si w te vle ke m pale byen ansanm avèk ou, ou t ap mache sou 13 ou pa pile 14 ou. Kòman sa cheri? M pa fè w anyen Valery, mwen inosan. Ou pa p janm fè m anyen. M gen lòt fi sou ou? Papito, Pa pase m nan betiz.
Kote m jwenn ansanm avèl Valery? Ou konn sak pase?
Ou apre de jodi? Bliye egzistans mwen. Bliye nimewo telefòn mwen. Bliye wout lakay mwen. Ou tande sam di w lan? Paske m gen enpresyon ke ou se yon chyen. Ou pa m. Valery!